Ebyen madam, kòm ou pale m de maryaj kidnaping, jan w te ou te pran kòm egzanp ou te di James fòkè avèk Shishi, m sonje lè moun sa yo te vini nan maryaj kidnaping yo te vini tou pare, tout bagay te tou fèt, kòm ou di m maryaj kidnaping m panse tout bagay tou fèt, e ti kòb pa m nan kòman w ap ban mwen 500 dola pa m nan? Aprè maryaj la, maryaj la fè nan 3 zè, aprè maryaj la, m ap ba w kòb la. Bon si w byen fè menm m ka ba w 550 dola. 3 zè aprè maryaj? Wi. Enben ok pa gen pwoblèm madam. Tout bagay fin bay, tout preparasyon fin fèt. Dakò madam.
Enben ok. Mèsi, nap wè demen a 3 zè. Wi. Ok pa gen pwoblèm.
Enben ok, mèsi, mèsi davans. Mèsi tou madam pou 550 dola m nan. Ok pa. Mèsi. Granmoun sanwont menn. Pou sa m fè w pase m pran w dèyè tèt ou gen kè w tounen la, vin mèt chita, chichi chita pou moutre kòman pou y sove, pou y kite ti tèt relasyon m nan. Apresa may mouri selibatè. Relasyon pa just fòkè a menm. Mwen menm just fòkè Ayiti nèg Senlwi Dinò Pòdepè pitit nan Fèdinan ak Fèdinan. Kraze relasyon m nan. Hee yon moun sa pa konn kote li pran.
Bon mesye Pou jous kote m ale m ay pale avèk pitanm nan la Pou gwo jan bon sa li t ay fè anlè pye bwa sa menm mesye. Humm ayy humm m granmoun m pa timoun lè w gade m ap fè ti favè devan jenn gason ap pran m dèyè tèt ap pran m nan zòrèy mwen mwen mwen m pa dakò mwen m pa dakò bay sa sèt fwasit fò m chache yon jan pou m fè kanmenm fò m fon jan fò m chache yon jan pou m fè pou m retire gwo gwo jan wobè sa anba men pitanm nan m ap retire.
Nan dòmi pou sa ta fèt. Antouka banm lase ti converse la may fè otanm tande. Vava okipe granmoun sa pase. Ou wè sim pouswiv li ma fon fren avèl. M konn klas moun sa yo boule maji. Men tou lap boule maji. Map boule lansan. Wè pastè Billy pat menm dakò maryaj la non. Kou m pale toro a de lajan, li dakò. Kounye a si m pat pale de lajan la, m ta bay nan difikilte pou m jwenn pastè. Antouka m bay byen marye a ti tèt maranm nan.
Oh. Ou gentan chita veye m pa kwè e m wap veye.

Ey ou menm wi cheri bay blag ak manmanm ou. Ah bon nou 2 blag yon moun ap fè li fon premye blag li mouri apre sa li fon lòt blag li mouri apre sa nou menm bagay ou sonje te di son ti konvèsasyon nou ta bay fè blag yon moun nou tap bay pa bezwen enkyetew ey men an palan de sa tou.

Bonswa bebe kòman ou ye? Koukou kote egret nan bouda? Bon patron an sòti wi. Oh li sòti lontan? Li apèn sòti.
Tèt chaje. Chéri m pale ansanm avèw ou pa reponn m di w bonswa kenny. Wap vin enève m non.
Sak pase?
An, se ou sa k renmen m ki vle marye avè m nan? Ki pwoblèm ki gen nan sa? Ou kite m la depi maten ak de vye kidnapè, hein? Solèy bat mwen la, solèy kouche m la, hein? Bebe, si yo te, si yo te vye kidnapè yo t ap ba w. Yo t ap ban m kou?
Wè. Ah bon? Epi tou, epi tou se ou menm ki fè sa. M al mande w retounen, ou pa vle. Kounye a, si w te retounen ansanm avè m, ta gen yon bon planifikasyon pou maryaj la.
Se ou menm ki fè l konsa.
Antouka, manje m pote pou ou. Epi tou, menm bagay ou te fè m otrefwa, pa fè m li non. W ap manje. Otrefwa, ou tèlman fè m pase mizè pou m ba w manje. Gon sanwont.
M di w m pa vle ou rete pa ban m manje, w ap ban m men. M mande w manje. Men Kenny, ou grangou! Sa k di w m grangou?
M wè sa ou ap di konsa m pa yon bon fanm eske m pa gentan wè ou gen w. Fanm si w gen yon GPS ki pou lokalize trip mwen. Oh!
Depi lontan m konn sa. Epi fò manje. Pa fè m pale non Kenny. Lap manje byen men fò Jay fèm fache ba. Ah ou te grangou, ou te byen grangou, gade jan wap manje manje a. Map diw sa ankò, m pa anvi manje nan mwen, m jis manje pou m pa mouri. Oh!
Kenny fiti madanm ou m ye, demen si Dieu veut nap marye wi. Madanm?
Kot madanm lan? Mika? Ou panse ou ka twouve ak djòp alalòt sa yo wap fè a? Sak djòp alala? Bagay la pa gen gou. Sak nan bouch ou ala?
E pa li k nan bouch ou an? Kòm si la e tout manje moun manje sa vle di e gou e gou?
E gou mensi pat gou gade gade gade.
E pa e pa nèg tankoum yo wap al vin bay djòp an nan sa yo sèm. Ebyen kote wap manje? Bon ou wè pandan wap di sa m pa vle ankò. Tout manje nan bouch e.

Papa m pa konn papa m konn si yo pa kidnapè ou byen ak wòch jan w di a vès tou mwen.
Ebyen si m ta marye an wòch se ou menm ki tap e men rad yo demen si Dye vè maryaj la a 3 zè wap abiye Kenny depi 2 zè pou n ale ansanm avèy trè bonè ou konnen mwen menm Kenny ap rive anvan m paske m gen ti preparasyon may fè pou may penti tèt mwen fè ti zong mwen bagay sa yo may marye ansanm avèw an mesye wi madanm. Kite yo, kite yo. Kite yo. E ben, m ale wi, m lage. Ok, chou.
N ap wè demen si Dye vle nan Legliz la. Tande cheri? Di bonjou.
Agno Bondye a, ou ki di. Oh! Se pa parann Kenny? Pastè Billy.
Ou menm ki tonbe nan sitiyasyon sa? Sa bon konnen. Ba yo ye konsa. Kounya la se ou kap kap selebre mòd maryaj sa yo? Ah bon konnen se konsa li te ye pou James ok se bwa sa m ap fè m pa konn anyen non. Ok m konprann wi. Ok ou konn bay yo. Sa yo se bwa yo ye.
Bon ou mwen ta fon lache m zanmi.
M pa di bwa sa non.

Ou ka kòmanse. Ok, dakò madam. Avan tout bagay, mwen salye nou. Donk, jodi a se yon dezyèm bèl okazyon pou mwen ankò pou m kapab selebre yon gran seremoni konsa e ki parèy avèk seremoni James Fòkè e Shishi. Jodi a m santi m kontan m kapab jwe yon plas konsa. Donk nou konnen avan tout bagay fò Nou priye e fò nou pale de Jezi Kris avan menm nou ale pi lwen nap priye nap fèmen zye nou pandan ke map priye pou nou Senyè m diw mèsi pou gras mèsi pou konpasyon mèsi pou amou fidelitew enfiniman anvè nou mwen diw mèsi kote jodia ou fèm jwenn yon dezyèm bèl okazyon ankò poum selebre yon jan de maryaj kidnaping Mande w tanpri avèk nou pèmèt moman sa kapab yon moman beni non pa yon moman anven. Pran kontwòl mwen manman pou yo konsa onon de jezi amen jodia mwen vle pale ansanm avèk nou se nan jenèz chapit 2 vèsè 18 pou rive nan vèsè 24 map li pou nou letènèl dye di il nè pa bon pou ke lòm swa sèl je lwi fere yn èd sanblab a lwi letènèl dye fòma de la tè tou lèzanimo dè chan

Liv sa a tou li gen yon tèm ki se Le Commencement. Kote nan chapit 2 a, Bondye te fin kreye tout bagay, se la avèk tè a nan chapit premye, men nan chapit 2 a Bondye vin kreye lòm. Aprè Bondye fin kreye lòm, li kreye tout, zannimo li te kreye yo te gen parèy, men lòm li menm te santi li sèl. E Bondye li menm, li santi li pa bon pou ke lòm rete li sèl li, li wè gen yon nesesite pou lòm gen yon moun ki sanble avèk li. Ebyen, pandan Bondye fè lòm ki se gason an tonbe nan yon pwofon somèy, li retire yon kòt nan li, li vin fè yon èt ki sanble ak lòm nan ki se fanm. Tankou Madam Becca ki bò kote mesye Kenny la aprè midi a, sè ke Madam Becca li soti nan Kenny.
Madam Becca li soti nan Kenny paske Bondye te fè Kenny pran tonbe nan yon somèy li retire yon kòt nan li pou fè fanm.
Pou avanse, Bondye vin santi li pa bon pou lòm rete li sèl li. E menm Bondye sa a, li di konsa, gason gen pou kite manman l avèk papa li pou li atache avèk madanm li. Ebyen, apre midi a, Kenny, ou gen pou kite manman w ak papa w pou w atache avèk madanm ou ki se Becca. Pou w atache ak madanm ou Becca nan tout sikonstans. Pou w atache ak madanm ou Becca nan kèlkeswa sitiyasyon ki kapab parèt devan w, paske Becca pral devni madanm ou nan yon ti tan ki pa two long, ou gen devwa pou w atache avèk li. Tout move konpòtman ou te gen, tout move tanperaman ou te genyen, ou dwe kite yo pou atache avèk madanm ou. Se te tout konsèy tap ban nou aprè midi a nan prèch nou. Pastè gen lè ou pa gen menm bib ak tout moun non. Non, sam diw la se nan bib la li ekri. M tande m tande moun sanblab. M tande moun sanblab moun. Ou wèl sanble avèm? Èske ou wè koup sa ka posib? Don, Kenny, m rekonèt ou depi byen lontan paske. Ou se te pre e reprezantan James Fòkè avèk Chichi. Sè ke ou te parenn mwen konèt ou. Menm yo menm nan. Men la, m pa gen m ap ka fè pou ou paske m ap travay la pou 550 dola ayisyen. Alèz. Kite m fè travay mwen. Ok, ebyen mesyedam, avan nou avanse pi lwen, mwen wè Madam Becca, mwen wè Mesye Kenny, Mwen wè moun kap pote bag la, men mwen pa wè marenn ak paren. Ah! Ki koze marenn ak paren ap pa wap pale la? Nap fon bagay kout ke kout ou nan marenn ak paren. Gap ban nou de. Ok pa gen pwoblèm. Kòm ou di nap fon bagay kout ke kout, map avanse. Ok avan menm nou pase nan faz ki pi serye, mwen ta renmen mande eske pa gen yon moun ki gen yon anpèchman ki ka enpeche de moun sa yo marye? Bon ki lòt moun ou wè la ankò Pas? Mwen tande sa ou di, map di sa yon dezyèm fwa. Eske pa gen yon lot moun ki kapab enpeche 2 moun sa yo marye. Wi pastè gen yon moun.
Cheri.
Cheri. Poze poze ou pa bezwen fatige ou gen kontwòl sitiyasyon an. Ou mèt poze cheri. Ok madam, kòm mwen tande ou reponn wi ou se yon moun ki kapab enpeche moun sa yo marye, e kisa ou gen kòm anpechman menm? Pastè Kenny se fiyanse m. M gen 3 jou depi map chèche Kenny. M pa janm wè Kenny. Jodi a mwen ansanm avèk Kenny tap marye, map chèche l epi se jodi a m vin twouve l la pastè. Si gen pou marye se mwen menm avèk fiyanse m nan kap marye, maryaj sa pap ka pase.